Direktè Dany Jean li menm ki te gen yon sanksyon e finalman misye ap bèl e byen prezan pou kar de final yo. Donk nou espere ke Dany li menm pral mete tout sa l konnen deyò pou l kapab mete e donk seleksyon an nan koup du mond pou peyi Brezil. Yè avèk Christophe ankò li menm ki fè la une de l'actualité. Christophe li menm ki pèmèt ke ekip ayisyèn nan malgre ta pral gen otogòl,

Te gen randevou e li menm avèk e fòmasyon e Jamayikèn nan. Onduras bat Jamayik e 3 gòl a 1. Genyen e Salvadò e Salvadò li menm li e m kwè se Salvadò Jamayik. Salvadò bat Jamayik. Onduras li fè viktwa e sou advèsè l la m kwè se 3 a 1. Ebyen Ayiti. E li menm li bat Repiblik Dominikèn. M te deja di sa. Menm jan Detn nan gen asirans lè l te di sa a. Ou sonje premye deklarasyon li te ba nou, Mackenson. Ekip sa a, sa pa etone l sa k ap fèt la. Paske l konnen ti mesye yo, yo ame, yo prepare pou sa. Sa k t ap etone l, e si l ta wè. ekip li tap jwe ta vin yo tap bat Ayiti e men sa tap etone l men an kalite de viktwa de fon de je de mantal e ben sa pa etone l ditou li kwè mesye yo kapab fè l e l konnen mesye yo prepare pou sa e ben mesye yo pral ba nou kalifikasyon nap gen pou n antre nan batay. e se pral e dimanch m kwè e dimanch e m kwè nap antre nan batay dimanch Wi, dimanch kap 12. Dimanch kap dimanch e 12. kontre e ekip Honduras la nou te bat deja nan faz de poul 2 gòl a 0 se vre se pap menm bagay la e bon granmoun nan peyi nou toujou di gon pwovèb yo di se pa chak jou ti mari al nan mache l pot bon komisyon se vre Honduras se se te premye premye match li li te jwe avè nou. Eske mesye pa pral pran konfyans, wi yap pran konfyans menm aprè bèl viktwa sa rive an kadefinal yo pou yo rejwenn Ayiti ankò enben nou menm nou pa pral fè lagwos tèt nou pa pral di n te bat yo deja nou pa pral rebat non nap antame match avèk yo menm eta despri n te antame l lè n tap jwe avè yo deja a bon okontrè E n ap byen mete moral nou an plas pou n antame match sa piske se eliminasyon dirèk ke l ye. Ondiras ap vin chèche kalifikasyon l pou l al nan koupdimond lan menm jan nou menm nou bezwen l. Ebyen nou pral jwe avèk yo men n konnen nou abitye fè l nou kapab refè l ankò. Ondiras, la palaw, sa e ane Ayiti l ye fòk nou al nan. Koup du mond 17 an pou yon lòt fwa ankò avèk yon lòt jenerasyon. Antouka nou espere dimanch ekip ayisyèn sa al fon dekabès sou ekip Honduras sa n te bat li nan faz de gwoup DTN poukwa pa pou n ta tou jwenn biyè kalifikasyon an poukwa pa si n rive la a nou tou di Ayiti vin kalifye pou koup du mond epi n tou ranpòte ti konpetisyon sa a lè sa kanmenm nou rete nan listwa nou E on dezyèm fwa nou patisipe nan faz final koup du mond nan kategori U17. Te gen lòt match wi Meksik genyen. Meksik genyen? Wi Meksik genyen.
Meksik genyen Pòtoriko.
Enteresan men li pa sou wout nou, sak sou wout nou la li k pi enpòtan pou nou. Donk si tout fwa l posib nan al kwaze avèk an final poukwa pa an demi final. Lòt bòn nouvèl ki genyen se seleksyon ayisyèn medam yo ki gaspiye Gabon 7 gòl a 0. avèk on Dalina li menm ki parèt kòm meyè jwez match la yè nan peyi Lafrans. Bon e m sezi. M sezi Mackenson e m pa t panse malgre nou gen kèk pyon, anpil gwo moun ki t al jwe koup di mond lan k pa prezan e egzanp Corventina m panse Ayiti nou ta pral reprezante, kòman yon reprezan, nou ta pral parèt tankou yon ekip outsider, si n ta di l konsa. Yon ekip nou vin nan konpetisyon an, e kòm yo envite nou, nou ale. Men Ayiti, medam yo pwouve m, menm jan avèk seleksyon 17 an, m toujou ap di sa, dirijan peyi m, nèg ki gen monopòl, ki ka debloke kòb, ki ka monte yon seri de dosye pou lajenès, men se. Vwe je nou gade non. Gade la jenes ayisyèn non. Gade ti medam iven yo. Gade ti mesye i 17 yo. E gen lot toujou ki a bas aj. Gen 8 an, i 12, i 10.
Bon mesye nap frape tro fo tande. Bon ou konnen depi. Ou konnen e nou menm.
Ou konn sa papa, se pa vle se mega peyi a.
Ou konnen. Mwen tap tande ti rale nap fè sou 17 la. Mwen trè kontan paske lòske gon bagay pozitif ke peyi ap fè a leksterye a travè anbasadè ke nou te dege al fèl, anben nouvèl afè gang ak goumen tout bay zòn kite yo de kote. Mentnan kounye a se lè pou nou bay tout suit pozitif vè ti mesye sa yo. Bon ti medam yo yo menm se nan amikal yo ye. Yo dèt genyen wi men ann konsantre fòs sa sou Bradenton tout priyè nap fè tout legliz tout bagay ann konsantre la poukisa gen de moun mwen tande gen de jounalis menm ki petèt ki pa swiv pakou ti mesye sa yo depi lè nou te rekrite yo nan ranch lan paske se de yon jenerasyon jenerasyon 2002 yo gen apeprè ann di jodia nou an 2000 yo fèt an 2002 nou jodia nou an 2019 se pakont. Depi prè dezan, twazan yo la a y ap travay. Yo fè menm Bradenton sa a. Mesye sa yo te fè yon pakou prèske san fot nan yon tounwa de challenge piske Concacaf mete yon tounwa kounye a an plas depi tou jèn e se petèt inovasyon Concacaf paske ti peyi yo gen de pwoblèm olye yo kite konpeti yo se lè w arive nan U-17 pou w al rankontre ak gran tenò yo yo fè ansòt Pou ke yo mete yon tounwa challenge epi tou bonè wè yo reyini prèske 24 peyi vwa menm yon 30 peyi yo fè yo jwe antre yo yonn konn lòt ou deja gentan konn moun sa avan menm li pral gen 16 zan donk sa te pèmèt ke ti mesye sa yo menm majorite ladan yo te jwe tounwa sa ki te ba yo yon ti eksperyans pou la premyè fwa sa ta pral premye vwayaj yo answit yo retounen nan Angers ap antrene yo vin fè tounwa Montaigu an kote ke yo jwe kont Portugal, la France, l'Argentine e. Peyi sa yo, donk an kèlke zòt sa ta pral ba yo dezyèm eksperyans yo e yon eksperyans ki te enpòtan paske se an Ewòp, konnen ke te gen nivo. Twazyèm eksperyans entènasyonal yo, timoun sa yo ta prale nan tounwa Woumani an ankò, donk ki ta pral enpòtan pou preparasyon yo, kote ke. Dekalaj orè yo pèdi devan Larisi, men yo te pènye Laache epi yo kale Oumani. Don jodi an, sou dijesyon de tout travay ki fèt nan ranch lan, nou gen ladan yo ki de la, kale, nou oblije voye ale pou lòt disiplin. Gen ladan yo tou ki ale pou pwoblèm de maladi. Gen staf teknik ki ta avè yo, paske se pa staf sa a ki ta avè yo. Nou te oblije repafòme paske nan kan nou an, nan estrikti DPN lan, nou pa revoke antre nou, men dèfwa nou konn mite, nou konn fè de chanjman. Pou m fini m ap pran Prevalyen m mete yon kote epi m pran yon lòt pou ke kapab gen sa m te ka rele w yon lòt langaj, yon lòt ti, yon lòt tip de travay. Yon lòt diskou.
Yon lòt diskou tou men nan menm filozofi a. Bon ti mesye sa yo, mwen panse ke pakou yo di ap fè a se pa eksplwa, mwen byen di l se pa eksplwa paske nan achiv nou, nou gen yon sòm de match amikal e tounwa preparasyon, preparatif ke ti mesye sa yo jwe e m panse ke. Bon map priye bon mwen menm trè konfyan nan mwen menm aprè ke yo fin jwenn sa nap chèche a se su ke kapab gen de paj listwa ki ekri pou yo e avèk paj listwa sa moun pa pral di ke a menm jan chak chak kou ayiti fon viktwa li se vre ti medam u 20 yo dènyèman yo kalifye m tande gen jounalis ki pa konn a ti medam sa yo sot fon kou alòske ti medam sa yo depi an 2013 yap travay dan lonbr. Or, li di zèv sa yo di a wè gen feu projecteur sou li a la, se dan lonb ke l t ap travay. Pèsonn pa t konn. Dayè lòt jou se paske Bijou al siyen kontra pro a, yo yo kòmanse ap di oh, apa gen kèk ti jèn kan ou a ki kapab yon gwo bagay. A raple Bijou te seleksyone an ekip nasyonal. Jisteman men men yè pa ke Bijou, pa egzanp ekip sa a ou wè n ap pale li la, pa egzanp gen Sente a, Kal Kal Sente a, bon sa s on rival. Ou gen Ti Dani an, yo pa. Moun yo pa, gen dè fwa, pa genyen sa yon kiryozite pouse vè ti jèn sa yo, sinon ke se lè yo rive nan dènye moman sa, Facebook, rezo sosyo ap pale de yo epi tout moun kòmanse ap di, o, apa Ayiti te gen, te gen de ti nèg ki ka fè l, a, yo fè yon kou. Tout moun sòt toujou fè yon kou. Donk m pa konn kilè n ap fè yon kou. Donk a mon avi mwen panse ke mwen menm pèsonèlman m ap priye pou yo. Bon, chans pou mwen mwen pral nan yon somè la dè demen. Ki kote l te? Bradenton, fò ti konn Kaka fè envite mwen kòm DTN pou al reprezante Ayiti. M ap sou yon panèl k ap gen yon Kostariken, yon Meksiken. De kisa nou pral pale? Nou pral pale de foutbòl, le delit jèn nan zòn nan e ki pwogram nou gen Ayiti an, sa k fè l bay rezilta. Wè, m pral pale de sa anpil. Gen diskisyon, ap gen yon swasantèn de peyi k ap la, plis kèlke envite ewopeyen de la fifa k ap la. Donk m ap a lonè, m pral reprezante peyi a digneman e ou konnen ke nou pral met ti bèt nou atè pou n ka omwen fè ke yo bay yon bon repòt de Ayiti. Il semblerait que Mega gen primè a.
M pa kwè m pale vrèman sou lòt radyo non. Ansuit mwen genyen nan demen. N ap fè tout jounen ap travay nan diferan tèm epi nan lapremidi mwen menm mwen pral wè si m ka pote chan sanba epi m pral wè ti mesye yo nou pral gade si m ka mete yon mo anplis ki p ap deranjan direktè teknik la se pa li ki kòch ekip la senpleman m la m al pote sipò pa m Ou ap misyon avèk majorite ekip sa nan zòn yo? Wi jisteman e m pa kwè ke mwen kwè alò sa k enpòtan nan sa m pale avèk mesye Tailleur Fort Bon, ni antrenè yo ni jwè yo trè konsan. Yo pa genyen kankou Fils te di talè a, la grosse tête. Yo pa kwè ke match Honduras la pral yon match fasil. Dayè, son advèsè yo bat nan poul. Ou konnen ke lè ou bat yon advèsè nan poul, lè ou rive nan faz dechokaj la, li pa menm. Gon lòt motivasyon.
Gon lòt motivasyon e, m pap ba w manti non, yo te prevè fè konpetisyon sa a nan poul sa a menm se pou Honduras te fini 2 a. Men fò n montre ke Ayiti an. Se pa sèlman vye bagay yo ka pwoche sou li an, men gen de bon bagay, gen de gwo bagay ke l kap. E jodi a nou nan yon sitiyasyon ki ekstrèman difisil. Alò fò m di w tou, ane enpè yo toujou bon wi pou nou menm lè n al nan konpetisyon entènasyonal. M pa konn si n konprann.
Ane enpè yo leplisouvan yo toujou bon pou nou. Wè. Donk mwen panse ke tout sa pral jwe paske se lòm, se lavi, tout bagay enpòtan. Donk nou pral pote ti mo pa nou. San l pa deranje, nou pral pote prezans nou e mwen panse ke ankò yon fwa m sijere nou mesye kenbe flanm nan la paske nou bezwen de priyè, nou bezwen de ti prizip. Ou pa ta ka konprann, chak fwa w di yon bòn bagay de ti sa yo, jous kote yo ye a l ap rive sou yo. Wè, l ap rive sou yo paske lòm antre nan yon dekoneksyon nan mond lan. Wè, donk mwen panse ke yo bezwen soutyen, yo bezwen anpil apui e yo bezwen pou yo pa sòti. On segond de konsantrasyon ke nap bezwen a tout enstan pandan 90 minit lan. Mwen menm gen de moun kap pale de demi final m poko menm wè bagay m bezwen ti grenn gòl la pou ke mwen menm pèsonèlman m ka wè devan. Donk pou ke peyi a ka fè fèt, pou ke peyi a ka sòti sou le plan entènasyonal nan sal ye jodi a. Donk se ti mo sa m te bezwen ajoute. Nan tout bèl pawòl tèlè nap di de seleksyon sa mesye. Mèsi anpil DTN.
Bòn jounen. Bòn jounen mesye. Mèsi. Antouka se fòs nou lè n gen de zotorite kap tande nou pafwa donk ki rann ke nou plis fè travay la avèk tout nou menm pou n montre tout bon vre se peyi a nou mete a lonè pat kesyon de enterè pèsonèl se peyi a li menm ki a lonè donk deja nou di mèsi avèk DTN nan chak maten ki abò deja lè w gen de fan enkondisyonèl gon se de pèsonalite mesye kap tande nou chak